Nou te gen yon relasyon ki trè pwòch. E sa te kòmanse sou rezo sosyo, notamman sou Facebook. Epi nou te kontinye pale sou Facebook. Nou te fè anviwon ennan edmi ap kominike sou Facebook. Epi nou vin rantre nan kontak WhatsApp.

Yon kòdoleyans avèk fanmi Evelyne Sincère. Jan siperyè a ta di la, mwen menm avèk Evelyne Sincère, nou te gen yon relasyon ki trè pwòch. Sa te kòmanse sou rezo sosyo, notamman. sou Facebook epi nou te kontinye pale sou Facebook nou te fè anviwon 1 an edmi ap kominike sou Facebook epi nou vin rantre nan kontak WhatsApp nou kòmanse kominike nan WhatsApp epi nou te gen yon premye rankont. Premye rankont nou se te Kaf Malkò ke nou te vwazen yo. Pa la swit nou te vin monte nan Nazon. Lè nou rive Nazon, nan kay kote ke nou te desann nan, se kay 2 mesye sa yo, se zanmi m, Eval Domersan e Michèl. E lè ke nou te rive. Mesye yo te konn pale o sijè de kap tiye moun sa fè anviwon mwa men nou poko janm nou poko janm arive abouti nan yon eta parèy sa poko janm rive fèt parapò avèk sa ki vin pase.

Michel Domenson te ansanm avèk mwen. Michel Domenson te gen kòd nan men li, te gen tep. Epi, Michel di konsa, an nou pase a laksyon. Men mwen pa t vle paske kè m te toujou pa t vle, pa t vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale, sa te toujou anniye m. M pa t janm gen yon santiman definitivman pou sa.

Rad la te sal. Epi nou te deside chanje rad la. Mwen menm pèsonèlman m te benyen, fè twalèt e tout sa. Anpil je nan men nou. Epi
swa Michèl oubyen Eva li te pran yon mayo li mete sou kilòt la tou li te sal tou nou te retire kilòt la. Bon m pa konnen pou ki rezon. Soutyen an te sal tou fè l te detache?
Ebyen se mennaj ou ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avèl?
Non. Pale nou de pale nou de mouri a kounya pale nou de mouri a kijan l fè mouri li nan men nou li inosan li pa fè li pa fè nou anyen e nou deside tiye l eksplike nou rezon ki ki moman nou rive nan nou tiye l la. Tou dabò nap di ke Mesye yo se nan doum yo transpòte kadav la. Ok.
Pale nou de as kijan nou tiyel. Yon doub, yon doum an metal. Pale. Pale de kijan nou tiyel la. Ok.
Lè ke sa rive fèt, se pa la swit ke antant mesye yo avèk paran an. Paran yo di se 15 mil goud definitivman yap ka bay. Epi, yo te deside ke kòm sa twò piti, etc. Li pap lèsel retounen lakay li. Epi nan poul kòmanse fè nan lè 8 è pwal nan 9 è. Epi ou vin retirel kote poul sekestre a ou metel tou prè li kouche. Aprè sa li mande eske se lakay li nap mennenl. Kounya la Michel te reponn li, m pa konprann sa li te di men li te dil non se pa lakay li.

Men sa selman te gentan tap tiyel Gade kap. men li tap pran plis tan. Te gentan tap tiyel men li tap pran plis tan epi nou nou vin met nou metel kouche mwen menm ansanm avèk Obed. Gade ki vre. Obed zorye a pou l pa fè bri Obed vin nan peze kou l. Obed Apre sa peze. Obed tèlman peze kou l li vin peze grenn Obed apre sa Obed desann li li retire li.

Vizaj li?
Kisa w te fè avèk sa? Ou te pete pi li wap peze poul apre sa? Non mwen pat peze poul. Ou pat peze poul? Ok m gon kesyon pou nou mesye eske nou gon gwoup gang ke nou apateni nou abitye fè sa deja obed eske w te konnen zanmi sa yo te konn fè move aksyon ki fè w te rive aksepte fè tout bagay sa pou mennen e kijan nou te fè pran Evelyne Sincère eske se li ki te vin jwenn nou oubyen nou te pran l nan wout.
Bon M pa konn mesye yo konn fè move aksyon paske nou zanmi lontan men m zanmi Michel avan Eval paske nou tap travay menm kote aprè sa ke m te vin rankontre avèk Eval men mwen pa konn nèg yo nan anyen anyen anyen anyen anyen.
Se pou kisa ou fè ou vin aksepte pwopozisyon sa yo te fè w lan? Sa fè m vin aksepte? Bon se dyalòg ki te genyen oparavan.

Gwo ti enfeksyon pandan ke nou konnen ke nou pa vyole l. Sou ki baz? Nou ba l ki sa?
Nou ba l konsome yon sibstans. Sa nou ba li bwè e nou di ki tiye l la, nou di nou ba l bwè l kont enfeksyon. Si nou pa vyole l, poukisa nou pa fè prevansyon kont enfeksyon?
Non. Kotel te ye a li te pipi sou li kounya bagay yo nou vin retire yo lèl pipi li vin santi kounya nou dil konsa ke nap bal bagay la pou enfeksyon poul kapab bwè li. Kesyon pam nan se pou Obed. Ou di konsa banm ou di konsa ke ou gen 1 an edmi depi ou konnen demwazèl la men nan nan jodi li mouri nan demen ou pale sou nan radyo nan kapital la ou di konsa ke ou pa konnen ni an pèt ni an pèti. E aprè tou m sonje ke ou voye mesaj bay moun lakaw ou, ou di moun lakaw ou konsa ke ou inosan. Sa w pap di nan sa kounye a pandan w kanpe devan la ou di ou koupab?
Premyèman sa k fè mwen te fè deklarasyon sa se pa mezi de sekirite paske kote m te ye a si ke mwen te pran radyo pa egzanp mwen te di men sa m fè men sa m fè men sa m fè m pa tap menm ka rive la.

Ou twouve w pi nòmal lè e Babekyou pote w ale oubyen ke se ou k te rann tèt ou?
Se yon lòt kesyon m poze w la. Èske ou santi w pi nòmal lè se Babekyou k pote w ale e oubyen se ou k te rann tèt ou? Kisa w panse? Ou panse w pi konfòtab kounye a?
Poukisa ou kite Babekyou k pran w? Oubyen ki gen tan prezante w nan yon live ke l fè epi annapre kounye a ou vin la? Robert, ou pale de desizyon w pa ta pran pou kont ou. Avèk kiyès ou t ap deside ak. Syon sa.

Nèg sa yo se yo menm Sa ale pi fò Se de nèg sa yo Lè n fin planifye Epi Yo toufe demwazèl lan M pa konn kiyès pase m pa t la Efektivman Apre sa mwen menm m vini M ede yo leve demwazèl lan Nou mete l nan doum epi n al mete l nan dechaj lan
Kiyès ki depo Ki transpòte l nan doum nan Nou toulètwa Nou toulètwa Nou woule doum nan oubyen nou pote l Nou pote l

zèv akonifo ki te pibliye sou nonm nan. E kè m te tèlman sote, mwen te vle pèdi tèt mwen. M pa t ka eseye konprann sa k ap pase. M t al kote yon zanmi m, mwen pa t esplike l fè a, men m di l, men ki sa m wè sou telefòn nan. Epi l di, a, te ka se kèk zanmi w k ap fè jwèt sa a avè w. Antouka, jwèt sa yo pa bon, yo pa ka pibliye foto ki ap make sa anba yo.

Se yon padon twò piti pou m ta di tout le mond antye padon. E mo pou m ta esplike a, m pa wè ki sa l ye. Men kanmenm m ap di padon a tout le mond antye, tout zanmi m, tout moun ki te panse ke m pa t ap janm patisipe nan bagay konsa, paske m konn sa, m konn anpil moun.

Non, m ala pwen se konsa. Paske nou t ap sòti nan yon otèl ke li randevou, nou t ap sòti nan yon fèt, pandan ke n ap retounen. Li te un peu tard, anviwon nèf, di zè, nou pa t ka jwenn moto, men nou te bwè. Nou te chita bò yon. Bon kote make sipriz rete chita la epi lapolis vin ap pase yo vin parèt sou nou yo poze nou kesyon yo vin kout pyès nou malerezman nou pat gen vès sou nou yo te arete nou lè ke yo fin arete nou se patrol yo tap fè yo vire yo ale yo tounen nou te gen 2 medam avè yo depoze medam yo pandan ke yap retounen yo wè yon boutik ki kase epi yo wè 3 moun ki sòti anndanl ki kouri yo pa gentan jwenn moun yo epi wi.